Sa pou ta bay pou genyen m? Humm. Ou pa bezwen bay anyen pou genyen m. Ou p ap janm genyen m nan vi w. Jamè!
Kèt! M pèdi yon gwo pawòl la, mesye. Pou m pa ta gen fanm sa nan menm, pou m pa ta rele Frantz yo. An nou de cheri a.
Bon gade miche, gade miche mesye. Son nèg m te nan jenès mwen m te ansanm ak l wi. E kounya men map gad nan sou nan jounal men men pa janm. Bon, bon alèkile ti nonm nan pa janm antre la. E m di l zòn nan pa bon. M di l peyi a pa bon. Li pa janm antre la. M pap di l anyen. M konnen bouch granmoun santi, pawòl nan bouch li pa santi. Se sa. M pap di l anyen. Oh, konpatriyat, ou zen, sa k gen la menm? Sa fè lontan wi m pa wè w bò isit la. Wi, zen. A men chita non, chita non. Hey! Kòman aktivite yo ye menm? Ou konnen, nou la n ap suiv, n ap suiv konjikti peyi a. Ou konnen, peyi a ap prale avè nou, moun ap fin granmoun. E pwoblèm sou pwoblèm. Monchè, m pa ka di anyen nan dosye sa yo nou wè menm. Ou konnen dosye a konsène nou tout, e nou tout ki pou reflechi sou li. Detan lontan, lontan, peyi m nan pa t konsa. Kounye a, s on kesyon de yon sèl pawòl k ap pale, monchè, pawòl sa a se bouspik. Tèt chaje wi frè m, ou konnen, se nou menm ki pou reflechi sou peyi a, apre si n pa reflechi sou li, pa gen moun k ap reflechi pou nou non. E palem non ki aktivite ou ye menm? Sak regle menm? Monchè tout bagay yo la. Bon oy kite kantik poum pran priyè. Eske ou chonje ti gason m te genyen an ki te nan bouk lan ansanm ake m nan? An m chonje l wi.
Ti gason lan sa te voye pòtoprens lan? Wè Frantso ou chonje l wi. Monchè se jodi a la m rete m wè misye ateri sou mwen la. M tèlman sezi. Apre sa se dlo m kouri m al bwè anndan. Paske m pa wè ti gason m nan lontan lontan lontan lontan lontan. Bon, jodi a la m santi m fyè, m santi m kontan ke m retwouve pitit mwen an. E ou raple w lè n te chita devan lè w t ap pale m de fanm ki te ansent pou ou a? Moun sa, sa w te fè a ti dam sa menm? Ou te kontinye? Monchè, M pat pran, mwen menm m pa janm konn si moun sa egziste, si Kono a Viwis pat al ansanm ake yo, m pat janm konnen, bon jiska prezan m pa janm tande nouvèl youn. Ah ou wè tout konsèy m tap baw pou te pran timoun nan menn kounya ou pa konn kibò timoun sa ye si lap viv ou byen sil mouri menn ou te sipoze pran timoun nan wi menn. Monchè se pa fòt mwen. Manman fanm nan se de kou m tap fè ak li. La a li vin dim li gon se pou te blag m tap fè li vin vire tout bon m oblije m paka pranl. Monchè m pa byen tande nouvèl yo tou. E fòm diw menm si sa depi ou ta fi a ou pat pwoteje depil diw ansent ou te sipoze pranl. Non!
M pa ka kouri pranl pito bagay yo te fasil konsa monchè. Kòm depi lontan m te toujou ap konseye w, gade kounya pitit gason sot pòtoprens gade kijan w kontan wap di ou gen bèl pitit men kanmenm ou tap gen 2 timoun kounya men nou kanmenm sak sot pòtoprens nou okipe l

Map dil anyen Mwen menm frem mwen mal pran yon ti repo zam. Ay mwayy. Senti senti. Dim non menn, sa pou sou tèt a nan bay fanm nan la menn? Aw konnen, nèg degaje yo, chè pou bay, m konnen m di ti dam sa menn, sou menn m pa konnen menn, si lèl rive lakay li, se la panse m mwen menn. Pa reti non menn, bal kout papa m lòt bò a la.
Bonswa manmi m cherim. Bonswa pitit mwen. Kòman ou ye? M anfòm, ou pitit m? Pitit m chita konsa, ou genlè pa fè anyen. An? Pa gen anyen non pitit mwen. Tèt chaje. Sa vle di m ap dòmi san soupe aswè a? M konnen manman an toujou sansib pou pitit, kanmenm m pral chache yon bagay nan lari a m ka jwenn pou m ba ou, di m non an palan de sa, sa w regle a lekòl la pitit mwen? A, lekòl la trè byen wi manman, sof ke yon pwofesè ki te vin fè yon kou chimi, m pa t konprann li. Pwofesè a rele mèt Ronald. A, manman m pa konprann li ditou, prèske tout timoun yo e dòmi y ap dòmi nan klas la. Mwen kot m met ta vle konprann m ah manman li di anpil m pa konprann kou chimi an ditou. Men pitit mwen ou konnen w nan filo, lè ou wè elèv yo sou dòmi, pa pou sib yo, se jis swiv pou wè sa sa kap fèt la pou ka konprann. Mwen m redi trè chè pou pou mwen ba w manje. Ou ka rive yon bagay nan vi a demen, men an palan de sa tou, lè timoun yo lekòl la yap fè dezòd, pa okipe yo, met swiv sa yap fè a. Wi manman, m konprann sa w di an wi. Donk sa pa vle di ke mwen pa sou lekòl lan non. Dayè mwen gen ase konprann, mwen wè mizè w ap pase ansanm avèk mwen, san papa. Imajine w, yon moun ki wè m nan lari a, yo wè m pa sanble yon, m pa sanble yon pitit malerèz. Si m pa di yo kiyès mwen ye, yo pap janm konnen. Hein, m pa, m pa wè rezon pou demen, si Dye vle pou mwen ka al fè wont manmi. M pap fè wont, m pwomèt ou sa. Hey pitit mwen m tande tout sa w di yo m ta swete w mete tèt ou sou zepòl ou. Lè yap rele w nan lari a pa okipe yo dayè tou wè ou pa enpa pa se mwen kap redi ou wè eta peyi a kijan peyi a ap boulvèse kounya. Ebyen m aple wi manmi m fatige nou ti jan grangou tou degaje pral chèche bay pou mwen manje dakò man. Enbyen antre non cheri. Antre non, m'al gad sa m'ka jwenn pot pou ou anndan.
Wouch! Gadon bèl liv mesye. Liv sa gon pakèt atik. Sa se lè atik. Woy! Chwal yo ap di la wi. Wouch! Peyi m pa ka konprann, peyi natif natirèl o. Yon peyi deblozèy. Mwen al mache.
Pou pè a. Epa w la pou pè a. Bon jan pitit gason m alèkile tu dwa pa respekte mon pè? Non epa sa papa ou pa gen dwa. Non se kisa? Depi tann dat ou soti la bon m gentan benyen m chanje lè rad Ou pa janm vini? Non, m te deyò. Ou konnen m te di w. Se sa. M gen zanmi m pa janm wè fò m al wè yo e sa k fè. A men di m non, sa k pase? Bon!
Epi tou, m pa janm, e pa w ap toujou ap li? O!
Bon, imajine w m nan yon kay pou kò m. Si se pa sa, dè fwa, ki pou jere strès mwen. Bon, ki sa w vle m fè m ti gason? Sa l ye? Lè w pa a jounal?
E men sa l ye papa, sa w vle? Avèk liv la m ap gade.
Ok, ban m di w. Ou konnen papa, jèn gason m ye. Wè, m konnen, m konnen.
Fòm esplike w, ou konprann? Ou konnen, pandan m te sot deyò a, m te di w ke m pral gad, m pral gad zòn nan, epi tou m di w m pral rankontre kèk zanmi m ke m pa, m te kite yo. E sa, tande ti gason m! Non, an m a tande m papa.
An m ap tande w, m ap tande w wi. Ou konnen pandan m ap pale yon blòdè m ke m te genyen isi deja, ou konnen m jwenn, m jwenn yon ti dam k ap pase.

ki domine m fò m ka di w sa èske ou te nan lè ou te nan laj mwen ou pat konsa wi m te konsa ebyen m pa wè pou ki rezon ou ap kritike m konsa ok ki lè w fè vè konesans la menm m pa di w m bon m pa di w m renmen avè l non papa m di w ke m rankontre l m kòmanse nan fè yon bon ti konvèzasyon avè l sa vle di w zanmitay ou gen ansanm ak l li poko zanmi m.
Mwen sèlman map pale avèl. Bon mpa konnen si tout fwa lèm wèl si lap arive konprann mwen. Si tout fwa ke nou ta renmen map jis fèl vin la epi map priye pou li. Map priye o non di pè edifis bro. Ebyen papa janm wèm di w la. Si tout fwa bagay yo pase janw panse a janm panse a tou map fèl vin la. Ebyen map rive deyò a pita nap pale tande. Amè pa gen pwoblèm.

M twouve l dwòl menn pou jis wè m ap pase. Se vre m fèk parèt nan zòn nan, men m twouve l dwòl menn pou poze m kesyon kyès ki papa m. Sa pa anyen monchè, se paske mesye an lage Rouzvèl la te di m depi yon pitit gason m te vini sou ou. M panse se ou menm. Ah ok, Rouzvèl?
Rouzvèl e papa m li ye? Sa vle di zanmi nou ye? Gade zanmi l men l toujou ap pale m de ou pase m te di m ou pa isi ou se pòtoprens ou fèt vini m gen kèk jou m pa wè w menm. Ah ok m konprann. Si w se zanmi papa m pa gen pwoblèm. Non ou konnen m kite isit timoun. Wi m t ap viv pòtoprens m fèk desann se asyè m desann. Kòm ou di m ou se zanmi papa m pa gen danje kòman w rele menm? Non pa m se Achley wi. Kòm m gen kèk jou m pa wè w menm ann fè yon ti chita la non men pou w di m kijan bagay yo ye. Chita la non ti chita la. Chita la non pa gen danje. Baby ling piti. Epa dat sa m poko wè Stesy. Sa lap fè toujou. Depi w wè sa lap makiye. Fi sa tanl pran nan makiyaj li piti. Tèt chaje piti.
Dat sa l poko janm vini. Epi tou ou pa wè te pral te fè te bannou anba menm bon menm epi nou dil nap vin travay li avèl pou li byen. Fè l li pa vle di. Epi l toujou konnen wi e li k toujou konnen.
E di m non, sa w fè menm? Ou tèmine lekòl deja menm? Ya m tèmine etid mwen wi. Ou konnen.
Ki bon vant voye isi la menm? Monchè, pou m byen di w menm, ou konnen gen lontan m kite isi a menm, bò isi a menm. Epi tou ou konnen menm gen lontan m pa wè papa m tou. Defwa e nan telefòn nou konn kominike. Ok. Ou blije vin wè li pè an. So, m bezwen vin wè li plis ankò tou. M bezwen konn bò isi a kòman l ye, ou konprann? Ok. Sa k fè m desann. Ebyen, e m ou ap pase la, ki bò ou pral la menm? Bon, sa w konnen ki genyen la menm. Ou konnen, yè, lè m te desann nan. Ok. Epi m t ap pase nan zòn nan, epi m te rankontre yon big mwen. Epitou, eskize m si m di w sa, se m pa.

Oh, m pa okouran. Non chè, youn di m pozitif e lòt la di m negatif. Donk m pa konnen s ki sa m dwe fè. M pa konprann. Pitit, konsèy m ba ou a pi bon. Konsèy, konsèy ou ba li a pi bon? Wi.
Olye ke li prezante paran l, si arive gon pwoblèm ki rive l, pou paran l konnen, kounye a w di konsèy ou ba l la pi bon? Konsèy m ba ou a pi bon. Ou renmen moun nan.

Epa l te fasil, m konprann wi, se pa, nou menm pa tap konprann devwa sa non. Ou pa janm konprann devwa ou non. Epa m, epa, ebyen epa m konprann li jodi a. Epi lè konsa l pran pòz li lap fèl lakay m san l di li non. An tout sa, bon wè sa mwen k nan kay la manmi m, apa kiyès kap travay avèk m, nou menm nou gen ti zanmi, nou gen ti menaj kap travay avèk nou, nou menm pa gen. Pa di m sa non, pa di m ke.

Ok Ou kwè li k bon? Li k bon cheri.
Lè l, si l tonbe l yon bagay ki mal, w ap asepte l lakay ou? Jis, wi.
Depi l vle, m ap pran l a 2 bra louvri. E konsa nou ye, nou menm zanmi? Non, e sa pou w ta di vre. Antoulèka, m ale wi, m pa rete.

Renmen avèw m pap ka renmen avèw mwen diw sa deja. Cheri poum byen diw depi lèm te wèw la e ou menm kap domine lesprim menm manje mwen paka manje menm bwè m paka bwè. Bon sak dim sa w dim yo se verite. Ou pa gen jilèt la cheri?
Ou mèt fann kèm wap wèl makiye an grande lèt mwen renmen w anpil.
Menm lèm te gen jilèt la m patap fèl. Cheri poum byen diw ou wè moun lakay mwen sèjous yo banm anpil pwoblèm. Paske se nou map felisite. Jis banm yon chans poum kapab gen yon bon pakèt bagay mwen ka ofri. Manmanm tèlman palem, m pa ta renmen fè bagay sa pou li. Ou wè si se pou manmanw mwen ka jere sa. Ou sur ke l ka jere sa? Depi w asepte m sèlman map jere sa. Se manmanm li ye, m konnen l trè byen.
Ah chérie, eske w pa renmen m? Non. Sak fè sa chérie? Paske m pa renmen konsa. Pou mwen nèk ou a pou m renmen avè w. Mwen konprann vre cheri.
M annik wè m brit sou kou. Ou pa ka renmen avè m. Ban m yon chans pou m kapab posede w. Gen gason nan zòn nan se pwofite y ap pwofite w. Mwen menm m ap toujou la pou ou. Ni nan bon tan kou nan move tan. Kisa w pa konn de mwen ou ta renmen konn de mwen? Se la mwen abite. So si w vle mwen ka antre avè w. Anndan?
Non m p ap antre. A cheri rilaks.
Jan w ye a ou bèl anpil. Ou vrèman bèl cheri. Humm merci. De rien amour. Sa w gen openm nan? Relax. Te kwè m di w tout moun nan zòn nan konnen m kòm yon timoun de byen. Sa w gen openm nan? E pa pèm pè w non. Donk m pa vle pou tout sa w di m yo se manti. Mwen pou bèt ou cheri mwen pap ba w manti nan sa. Paske m renmen w anpil. Ou pwomèt mwen?
Cheri, mwen pa joure sèlman. Mwen joure sou pwòp tèt mwen. Ebyen oke.
M panse cheri si w renmen avè m, m panse w ka ban m yon ti prèv. Se kòmsi w pou mwen tout bon vre. Mwen fèk renmen avè w epi pou m gentan al ba w prèv? A cheri, rilaks, pa antre non. Non, mwen p ap antre non. Se travay, mwen sot travay ak zanmi m yo, manman m konnen kilè m ap antre. W ap gentan cheri?
Non, m p ap antre. Manman m ap tann mwen. Ou wè cheri, ou t ap gentan antre deja ou gentan sòti. Non, m p ap ka antre. Sa w gen la cheri? Ann antre non.